Rezon ki fè twofè a monte anlè epi pou l briye nan je tout moun, se paske lè siksè fèt, nan 90 pousan moun ki atake gen 1 pousan ki akonpli l, e 1 pousan sa jis kenbe l pou pwòp pèsonalite l, yo pa divize l antre 99 pousan. Se sa k fè siksè gen anpil valè. Si 99 pousan moun te atake yo tout te genyen l, siksè pa t ap gen pyès valè. Gon bagay ki sèten nan lavi, sè ke si w pa janm pran yon desizyon jis pou devni meyè vèsyon de ou, pa gen moun kap pran desizyon sa pou ou. Ou dwe kapab poze tèt ou kesyon aktyèlman la, kiyès ou jis ap tann jis pou pran desizyon sa? M kwè ke ou ase tande yon pakèt videyo de motivasyon, yon pakèt videyo kote ke enterè moun kap fè videyo a se jis pouse w, bouskile w ak yon bagay ke w pa prè osinon ke w pa vle fè pou pwòp tèt ou. Panse sa dans un sans se yon pwoblèm mantal. Kòman fè ke antan ke èt imen, ou fèt pou amelyore, ou fèt pou chanje sitiyasyon lavi w, ou fèt pou chanje chak sitiyasyon de mizè nan lavi, epi w jis ap tann yon lòt moun ki gen pwoblèm pèsonèl li, jis pou l bouste w dans un sans, jis pou w fè sa w pa vle fè pou pwòp pèsonalite w.

90 pousan moun ki pa reyisi jis gon pwoblèm. Yo awogan epi yo parese dan ze sans. M jis di gen anpil moun ki awogan paske menm si w gen eksperyans nan sa yo anvi fè a, menm si w gen kapasite a, Si w jis rive sou yo jis pou w montre yo fason pou yo fè sa yo vle fè a, y ap stil pa fè l, y ap stil pa tande w paske nivo awogan yo trè elve dans un sans jis pou yo fèt sa yo ta dwe fè a. So jounen jodi a ou gen yon kesyon ke w ta dwe poze tèt ou, Eske gon moun ki vrèman rete w vre ki fè w pa reyisi osinon se ou menm menm ki jis rete pwòp tèt ou? Yonn nan bagay ke m toujou renmen di, si w jis gade tout pakou lavi w, si w jis chita w ap imajine, w ap vizyalize chak ti erè kote ke w pa fè yon bagay, w ap fini pa rann kont ke se pwòp may ou ki trayi w. Se pwòp may ou ki trayi w poukisa? Paske ou konnen lè w ap scrolle sou TikTok li pa t bon, paske ou konnen lè ou t ap. pèdi tan an li pat bon, but a la fen ou deside bay pwòp tèt ou doulè ki son bagay ki vini ansanm avèk regrè jis paske ou pa fè sa ou ta dwe fè a pandan se tan ou te gen full kontwòl de kisa wap fè. So, jounen jodi a yonn nan bagay ki rekòmande se pran kontwòl vi'w. Sèt ke pandan ane a t ap kòmanse ou te gen kèk pwomès ke w fè pwòp tèt ou. But jis gade konbyen nou ye nan ane a kounye a. Jis gade nan ki mwa nou ye kounye a. Èske w kòmanse? Petèt ke lè ane a t ap fenk antre, premye janvye ou di, Wi, men sa m pral fè, m pral chanje lavi m, m pral chanje lavi fanmi m, m pral chanje tout sitiyasyon an. But vrè kesyon a poze, Èske sitiyasyon stil chanje toujou osinon ou toujou ap viv nan menm woutin nan, ou retounen nan menm woutin nan kote ke ou ap viv yon vi ke w santi ki ase konfòtab, pandan ke apre dè dizèn dane, gen yon sèl bagay ki pwal tiye w ki se regrè. Siksè garanti, regrè garanti tou. Menm jan ou ka konsidere ke nan tèt ou, ou gen yon pakèt bèl bagay ke ou anvi akonpli, ou gen yon pakèt bèl imajinasyon, se pa imajinasyon yo, anfèt, ki fè rèv la akonpli, se desizyon. Se ki desizyon ou pran aktyèlman la, jis pou fè rèv la akonpli. Paske si w pa deside dans un sans jis pou w kòmanse, jis pou w fè yon aksyon, m ba w garanti ke se tan a pèdi. Prensipalman mwen menm jis m rekòd podcast sa, m pa sipoze ap tann validasyon yon lòt moun jis pou di Coach Karim ou sipoze fè podcast la. M pran sa kòm yon responsablite, pa jis yon responsablite tou, se biznis mwen tou. Se yon bwenn ke m ap konstri. Se yon nouvo pèsepsyon ke m ap bay moun ki pa rekonèt yo de mwen. M te ka fè yon pakèt bagay ki mal tou. But si m deside fè yon bagay ki byen, se paske m si e sèten ke chak jou ke m leve, chak kote ke m mete pye m, chak bagay ke m touche dwe pote kèlke choz de diferan, dwe enpakte m, dwe pote yon nouvo chanjman nan mwen menm. E souvan, Moun ki alantou de ou jis konprann ou. Se tankou lè w antre nan yon chanm ou jis ap mache ou gen yon pakèt ensekirite, tout moun k ap gade w konnen ke ou gen ensekirite. Lè w antre yon kote ou jis gen tèl pwoblèm, tout moun k ap gade w ka wè enèji sa nan ou. Epi yonn nan vrè kle ki gen nan lavi, lè w ap kouri dèyè yon bagay, lè w ap lachas li, ou pa janm genyen l vre. Se tankou kisa m vle di pa la, si ou jis ap lachas Papiyon, w ap kouri dèyè papiyon yo, papiyon yo ap fini pa ale. But si w fè yon jaden kote ke papiyon yo ka vini jis pou yo poze nan pye bwa ki nan jaden sa, w ap fini pa kapte dè milye de papiyon. Toutotan w poko prè jis pou w li liv sa, w ap still toujou rete idyo. Tototon ou poko prè jis pou fè chanjman sa, wap stil toujou rete nan menm pozisyon. E pa gen yonn nan bagay ki pi difisil ke stil gade aprè dè dizèn dane kote ke w tap chache konvenk pwòp tèt ou, jis gade ke w stil toujou rete nan menm pozisyon. Ou pa bezwen m, ou pa bezwen yon lòt moun ki pou di w sa. M pa jis fè videyo sa pou ou jis pou w chita pou kago ou pou jis ou di oh miche byen pale, se pa sa vrè bi videyo a. Se ke ou kapte sa m di a epi ou aplike. So si m pale ou kapte ou pa aplike, sa se pwoblèm pa w prensipalman. But moun ki jis la pou amelyore yo, m ba w garanti ke chak jou pandan w ap dòmi, chak jou pandan w ap manje, chak jou pandan ke ou chita ap pèdi tan nan bagay ki pa nesesè, moun sa yo still toujou ap fè bagay ke w pa vle fè a. Bar la ap toujou la, fèt yo ap toujou la, enjoy yo ap toujou la. Si w pa deside jis pou rejte tout bagay sa yo, si w pa deside jis pou soti nan gwoup sa, nan gwoup amitye sa, kote ke objektif la se fè w pèdi tan w, paske jis gade zanmi ke w genyen yo. Tout zanmi ke w genyen mizerab. Si yo pa t mizerab, yo pa t ap rele w senk fwa pa jou jis pou yo fè w pèdi tan w menm jan y ap pèdi tan yo a. Si w jis vizyalize zanmi w yo, w ap jis gade ki tip de moun ke ou atire bò kote w, w ap fini pa konprann kiyès ou ye. Paske verite a li vrèman klè, li vizib, ou ka wè l. So, ou ka wè pwòp pèsonalite w. Souvan m panse ke miwa ke w gade a souvan twonpe rega w. Paske si w gade nan miwa a, ou ka wè tout sa w manke, ou ka wè tout sa w pa fè, ou ka wè tout sa w ta dwe fè tou. So, si w toujou stil ap pèdi tan nan sa ki pa nesesè, Se paske w gen yon bagay nan may ou ki pa fonksyone. Ou bezwen reyisi, tout sa w bezwen yon lòt moun bezwen l tou. Dayè mond la se yon konpetisyon. Machin ke m bezwen an gen yon lòt moun ki bezwen l. Kay ke m bezwen an gen yon lòt moun ki bezwen l. Lajan ke m bezwen an gen yon lòt moun ki bezwen l. Fanm ke m bezwen an gen yon lòt moun ki bezwen l. So fanm nan ap toujou la, machin nan ap toujou la, kay la ap toujou la, but gen yon sèl bagay ke w dwe fè, se pran aksyon. Du moman ke w fè aksyon nan yon sans, menm si ou pa rive lwen nan yon sèl jou, paske gen yon pakèt moun ki tandans yo gen de siksè, yon pakèt moun lè yo panse a siksè yo panse ke se fè yon bagay klap epi yo reyisi. Siksè se konsa, siksè se eseye ou tonbe, eseye ou tonbe, eseye ou tonbe epi yon fwa ou eseye ankò boom ou siksè eklate. So se sak siksè. Siksè pa jis yon stil de vi. Siksè pa jis show off sou rezo sosyo. Siksè pa jis ap montre moun ki pi mizerab pase w men sa w genyen. Dayè, ki garanti ki gen nan sa jis pou m ap montre yon moun pòv ke m rich? Ki garanti ki gen nan sa? Jis pou m ap fè yon moun pòv egri de mwen? Ki garanti ki gen nan sa? Sitou, lè w ap jis gade jenerasyon ke nou gen an, m ap pale prensipalman de jenerasyon ayisyen an, Se pa sèl yon bagay ki fèt pou jèn tou, lè m ap di jenerasyon, se pa sèl yon bagay, se pa sèl yon bagay ki fèt pou jèn. W ap souvan wè, dènye fwa m pale ansanm avèk yon zanmi m, m di ke Ayiti pa p janm chanje. Ayiti pa p janm chanje paske nou se yon pèp ki dramatik, nou se yon pèp ki emosyonèl. Nou viv par le drame, nou viv par l'emotion. So, Si w jis gade kisa nou enjoy se news, kreye news, kreye news, kreye news. So pandan ke nap kreye news nou kite yon dizèn de pwoblèm dèyè, pwoblèm peyi a, nou kite yon dizèn de pwoblèm sa yo dèyè. So nou viv avèk le tan, nou viv avèk news ke nap kreye yo. So, si ou konsidere tèt ou kòm 1 pousan nan moun ki vle fè yon amelyorasyon nan pwòp pèsonalite l, ou dwe kite gwoup ki gen moun k ap pataje sèl mesaj medyokrite yo. Paske menm si ou pa kwè, chak sa yon moun pataje afekte w. Chak sa yon moun di de negatif, fè w mal. Chak sa yon moun di ki pa antre lajan nan pòch ou, fè w pèdi tan. Chak sa yon moun di ki mal de ou, fè w gate enèji w. Kisa ki garanti pou w gate enèji w nan yon moun pandan ke sa moun nan ap di a pa verite? Kòmanse fè aksyon. Ou pa bezwen kè de ki sa entèl pral di de mwen. Sèt ke lè chanjman an eklate, tout moun ap vini kote w y ap di w chanje. E moun sa yo ki vini kote w pou yo di w chanje a, se pa paske yo pa ka aplodi w pou chanjman ke w fè a, men se paske yo jis ap di l ansanm avèk menm vèsyon ke yo te konnen de ou 2010 la nan tèt yo. Sa vle di moun ki nan antouraj ou prensipalman, moun ki zanmi w yo, moun ke w grandi ansanm avèk yo a, Moun ke w fè lekòl, ou fè etid ansanm avèk yo, moun sa yo pa p janm wè chanjman w. Paske moun sa yo jis wè vèsyon ke w te gen dizan de sela. Yo pa wè nouvo chanjman ke w gen aktyèlman la. So, se sa k fè, siksè dans un sans se tankou se yon echèl. Du moman ke w kòmanse monte pi wo, ou sipoze move nan yon sans. Ou pa move jis pou w kreye enemi, ou pa move jis pou w kreye yon bagay ki hors du sujet but ou move jis pou pwòp byen pèsonèl ou paske du moman ke w move ou rann kont ke vèsyon sa ke m ap konstwi a pa bezwen nenpòt tip de moun akote l ou dwe aprann prensipalman kijan ou ka manage sa yo. Paske konvèsasyon an ase bèl. Ou ka di, se yonn nan bagay ki gen nan konvèsasyon. Nan konvèsasyon ou ka di nenpòt sa ki sonnen byen. But verite a, se èske w fè l. Èske w fè l se vrè verite a. Sa vle di se pa jis tande m jis di misye pale yon bèl pawòl, but se aplike l tou. E pou w aplike l, aplike l ap mande pou w fè yon pakèt efò. Aplike l ap mande pou w fè yon pakèt sakrifis. Paske menm moun ki nan antouraj ou yo pap konprann ou alafen. Ou jis bezwen make sure ke ou jis pase plis tan ansanm avèk pwòp pèsonalite w. M konnen antanke gason nou atire pa fi, nou renmen fi. But jis gade vi de jenès ou aktyèlman la. Eske w santi w prè jis pou w bay yon fi tan ke l bezwen an? Paske tan pou yon fi pa jis sèlman kominikasyon je t'aime. Yon vrè koneksyon ki egziste antre ou ak yon fi pa jis depann de tranzaksyon tou. Menm si jounen jodi a deyò a gen yon pakèt moun ki itilize mask nan figi yo. Moun sa yo mete de mask, lè yo rive sou ou, ou panse ke petèt. emosyonèlman se yon bagay ki serye yo vin bati ansanm avè w. So alafen moun nan gen yon bagay anndan tèt li ke l vin konkeri de ou. So fò w yon jan mentni ke ou aprann a kontwole moun ki mete mas nan figi yo tou. Epi antan ke jèn ou dwe aprann pa pèdi ton w. Paske si w jis pèdi tan w, menm jan m sot pran egzanp pou papiyon an, pou lachas fi, alafen w ap mouri bwòk, w ap mouri pòv. Si w jis pran tan w, ou jis ap lachas yon bagay ki pa ka apòte anyen nan ou, w ap fini mizerab. Toujou bèl fanm ap toujou egziste, p ap janm manke bèl fanm nan mond la, but ou dwe make sure et certain ke Chak opòtinite ki pase bò kote w, ke w enjoy yo. Mwen pèsonèlman, m renmen gen dè santèn de fi nan antouraj mwen. M renmen tande fi k ap pale, paske m aprann de yo plis. M renmen tande yo, m renmen konnen kisa yo renmen. M renmen kontwole emosyon yo, paske fi emosyonèl. Se sa k fè diferans antre ou menm ansanm avèk yon fi, se pa jis lanmou ke w pataje a, se ke fi a emosyonèlman, li, tout bagay ke l pwodui se pa emosyon. Pandansetan antan ke gason ou pa ka full emosyonèl. Ou ka emosyonèl paske emosyon se imen sa. But ou pa ka di m antan ke gason ou toujou an mòd emosyonèl. Paske gason nou suivi pa lagè. Si w ap jis gade a leksteryè aktyèlman la, w ap wè tout moun ap goumen pou yon bagay. W ap wè tout bagay k ap move akote w la se scam. Tout sa yo di w pa verite. Jiskaske w kreye pwòp reyalite pa w. Si w poko prè jis pou w kreye pwòp reyalite pa w, ou stil nan yon sistèm esklavajis. Yonn nan bagay ki vrèman enpòtan, ou dwe aprann kijan pou w ka soti nan sistèm sa. Jis aprann kijan pou w ka itilize sistèm nan an favè w. Jis aprann kijan ou ka fè de bagay k ap jis favorize w a devni yon nouvèl vèsyon de ou. Paske devni yon nouvèl vèsyon de ou pa sèlman. Depann de chanjman brital sa ke w bezwen fè. Devni yon nouvèl vèsyon de ou gen yon pakèt bagay estratejik ki dèyè l tou. M pral jis esplike w oubyen di w kèk bagay k ap vrèman enpòtan pou ou nan lavi. Ou dwe aprann ke tout moun gen ensekirite. Kisa m vle di pa la tout moun gen ensekirite? Ensekirite se yon bagay ke w gen nan ou ki jis pèmèt ou chak enstan ki rete fon konparezon de ou menm a yon bagay. Se yon bagay ki pèmèt ou santi ke ou pa nan yon andwa de sekirite. Se yon bagay ki pèmèt ou a santi ke ou pa sef. Kounye a eske li mal pou gen ensekirite? Li pa mal paske se imen. Tout moun gen ensekirite. Donald Trump gen ensekirite, Elon Musk gen ensekirite, Mark Zuckerberg gen ensekirite. Tout gran milyadè ke w konnen nan mond la gen ensekirite. M pral eksplike w egzakteman. Premyeman, ou dwe aprann ke nou tout gen yon ego. Sètadi, Nou gon ego jis pou nou konpare. Nou gon ego pou nou konnen eske nou nan to. Sa vle di tout moun a la fwa gon ego. E tout moun pote yon mask nan vizaj yo. Kisa m vle di pa la? Si w ap jis gade chak reyaksyon ke w fè, ou pote yon mask diferan pou fè reyaksyon sa. An nou di pa egzanp ou jis nan travay. So, ou jis ap deal ansanm avèk patwon w lan. Jan ou reyaji ansanm avèk patwon w lan, se pa konsa ou reyaji ansanm avèk pitit ke w gen an. E jan w reyaji ansanm avèk pitit ke w gen an, se pa konsa w reyaji ansanm avèk manman w. Jan w reyaji ansanm avèk manman w, se pa konsa, se pa konsa w reyaji ansanm avèk zanmi w yo. So, si w ap jis gade, w ap wè yon sèl pèsonalite but diferant karaktè. Petèt ke lè patwon nan prezante w, ou pi cool, ou pi saj, ou pi respectueux. Petèt ke lè w bò kote timoun ou yo, ou pi brital, ou pi otoritè, petèt ke lè w bò kote zanmi w, ou santi w lib pou fè sa w vle. Sa w se natirèl, se imen. But, sa gen kèk danje ladan l ke w dwe konnen. Pa egzanp, si w pran moun ki pi saj nan mond la, ou ba l doulè, difikilte ak soufrans, w ap fini pa wè vrè vizaj li. Pran nenpòt moun ki di w ke l saj, ki di w ke li ekri powèm, ki di w ke li fè de grand bagay nan mond la, ki montre w yon standard de sagesse lakay li, jis bay moun sa difikilte, jis ba l pwoblèm, w ap fini pa wè vrè vizaj li nan yon sans. So, an tan ke èt imen nou alafwa animal. So, nou animal entèlijan. Nou pa ka kite animal sa ki anndan nou an, but animal la vin pi entelijan. Nou reyaji pa ensten. Anpil moun pap dakò sa m di a, akoz ke m di ke nou se animal. Patwon nan pa peye w pou fè konpetisyon avè l, li peye w pou fè yon travay. Souvan, m souvan wè nan yon pakèt travay, ou wè travayè souvan ap enpoze yo dans un sens, Pandan ke standa ke yo ap pote nan travay la se tankou yo siperyè a patwon an. Sa se yonn nan pi gwo erè ke w fè. Paske si w ap jis gade nan mache de travay la, gen anpil moun ki gen plis fòs ke ou, ki gen plis kouraj ke ou, ki gen plis kapasite ke ou, ki pi entelijan ke ou. E sèj yo se ki ka ranplase w tou. Sa vle di, jis kite enteresant sa ou, oubyen ego w sa kèlke pa, jis pou fè travay la. Moun ki pi siperyè a ou a pa renmen ke w parèt pi briyan ke li. Jis fè l kwè ke w sòt ap fè l santi ke l gen plis pouvwa pase w. Konsa li p ap wè w kòm yon konpetisyon oubyen yon danje pou li. So, poukisa yo di sa nan lwa sa? M kwè ke si w abitye li For the Eight Laws of Power, or Les 48 Lois du Pouvoir, w ap aprann sa. Ou dwe aprann a devni strateji nan mond la prensipalman. Petèt ke aktyèlman la ou jis ap fè yon djòb ke w pa renmen. But, ou pa ka jis pran desizyon nan yon sans jis pou w ap fè travay la mal pandan ke w pa renmen l. Se jis aprann. M souvan bay konsèy sa. Nan chak travay ke yo ofri w, menm si ke alafen Se salè a ke w bezwen, but jis toujou eseye pou w soti ansanm avèk yon bagay. Si w ap gade nan endistri travay la, pifò moun travay jis pou yo travay. Yo pa jis travay pou yo soti ansanm avèk yon eksperyans. Lè m di eksperyans, pa egzanp nan lavi, tout sa ke ou pa aprann, w ap fini pa peye pou w aprann li. Pa egzanp, ou dwe aprann konn kominike. Petèt ke travay ke w ladan l aktyèlman la a ka jis ba w yon baz de kominikasyon. Petèt ke ou ka aprann kijan pou w di l ansanm avèk moun pi byen. Petèt ke li ka yon lòt bagay ki administrasyon. Jis aprann. Tout sa ke ou pa aprann ki prezante a kote w aktyèlman la, w ap fini pa rann kont ke apre w ap peye yon pri pou w aprann li. E di moman ke w ap eseye peye pri sa, l ap twò ta. paske opòtinite sa ap deja ale. Pouvwa pa depann de sa ou pwouve oubyen sa ou di, men li depann de obsèvasyon, silans epi strateji. Okenn moun pa ka detwi yon bagay ke yo pa konnen de pye a la tèt. Sa vle di vrè pouvwa se pa fòs ke ou fè a, se pa sa ou montre m ke ou ka fè a, paske m ka fè l pi mye ke ou, di moman ke m gade kijan ou fè l, m ka fè l pi mye ke ou. So yonn nan bagay ki pi enpòtan ke ou dwe fè se make sure ke ou ajou, make sure ke ou reyaji avèk le tan, make sure ke ou envesti nan pwòp pèsonalite ou. Paske se yonn nan bagay kap ede ou ale vè le meyè. Dap Academy se yon lekòl ki jis montre ou a devni yon meyè vèsyon de ou. Kote ke si pat gon moun ki jis la, yon moun ki eksperimante, yon moun ki wè reyalite ke w ap viv aktyèlman la, ki la jis pou edike w nan yon sans, ki la jis pou sipòte w, w ap kontinye fè menm erè yo e poze tèt ou kesyon, poukisa sa pa fonksyone? So, si w bezwen amelyore vi w, kèlkeswa de motivasyon, devlòpman pèsonèl, tout bagay sa yo, ou ka jis kontakte nou. So dap academy ofri w sèvis sa. Dap academy la jis pou ede w a monte standa w. Jis pou ede w a devni yon meyè vèsyon de ou. Paske jounen jodi a mond la vrèman difisil, povrete ogmante plis, e sistèm yo toujou ap opere. So vrè detèminasyon an se pa detwi sistèm nan, paske w pa gen ase kouraj sa jis pou detwi sistèm nan. Ou jis dwe aprann kijan w ka itilize 2 strateji dans un sens, jis pou itilize sistèm nan an favè w. Sa se yonn nan bagay ke w dwe fè. Si w pa rich aktyèlman la, si w pa fè yon meyè vèsyon, ou pa ka deside ap jije tout moun ki deyò. Jis mete chaj la sou do w. Di moman ke w aprann ke ou se rezon ki fè w pa fè sa w dwe fè a. Paske alafen ou jis ap tann yon moun jis pou motive w, ou jis ap tann yon moun pou bouste w. Pèsonn moun pa kè. Imajine ke w eksplike m sitiyasyon an. Kisa m ka fè pou ou? Wi, m ka motive w. M ap motive w sèt. But si ou still ap refize efò ke m fè a jis pou m ede w avanse, kòman w ap fè avanse? Sètadi, tout chanjman fèt pa britalite. Ou dwe viv pa rarte. Rezon ki fè lò gen valè se paske l pa tout kote. Si l te ka tout kote, tout moun t ap genyen l, tout moun pa t ap ba l valè. Rezon ki fè on Ferrari gen on valè se paske tout pòv pa ka achte l. Si tout pòv te ka achte l, li t ap tout kote l pa t ap gen valè. So rezon ki fè vrè twofe a ka monte anlè epi pou l briye nan je tout moun se paske lè siksè fèt, siksè eklate jis nan 90 pousan moun ki atake gen 1 pousan ki akonpli l e 1 pousan sa jis kenbe l pou pwòp pèsonalite l yo pa divize l antre 99 pousan. Se sa k fè siksè gen anpil valè. So si 99 pousan moun te atake yo tout te genyen l, siksè pa t ap gen pyès valè. Jounen jodi a, yonn nan bagay ki vrèman enpòtan, se make sure ke ou jis fè 90 pousan de sa ki enpòtan jis pou ede w a amelyore e devni meyè vèsyon de ou. Se t avèk ou Coach Karim, stay tuned, n ap wè pou yon lòt videyo.